Nap salye chak moun dan le presi non de notre Senyè Jezi Kris. E nou salye chak manm Ministè Sewòm Espirityèl nan 13 peyi ke le Senyè mete nou ansanm pou yon gwo travay. E ou menm ki ap gen opòtinite e pou ou tande nou a travè rezo sosyo yo, nap salye ou e nap di ou ke lapè Bondye bay la li kapab reyèlman e Fè kous nan lavi nou chak. E nap raple w ke nan lè sa a, se terapi spirityèl ki rantre lakay ou. Jan nou souvan di l, terapi spirityèl se yon ansanm de sijè, yon ansanm de pwen, yon ansanm de ti koze, ti bat bouch nou fè sou lavi nou antanke kretyen, sou ansanm de sa kap travèse, travèse. Peyi nou kap trakase peyi nou, nou menm antanke Ayisyen. E sitou nan moman sa, se yon moman ki vrèman difisil pou nou chak grenn Ayisyen ki anndan peyi a, ki deyò peyi a. E nou frape pa yon nouvèl kote enben prezidan repiblik lan bandi asasine li. Se vrèman difisil, se yon pilil ki vrèman difisil avale e kèlkeswa moun ke w ye. Donk sa ki rive a li frape tout moun. E sa tou nou dwe tire leson e nou menm ki se kretyen e ou menm ki petèt pa kretyen e ou dwe tire leson nan sa pou montre w yon prezidan de la repiblik ta dwe, m oblije di ta dwe men o pwen de vi sekirite, donk menm si li menm l ap dòmi men moun ki yo peye pou sa, moun ki plase pou fè djòb sa a ki kote yo te ye e se la l ap pèmèt ke nou fè diferans. Et lorsque la parole de Dieu pral di, et l'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, afin qu'il les arrache au danger. Donk se jis pou m di w ke se nan Bondye ki genyen vrè sekirite a, e se sèl Bondye ki pap vann ou, ki pap livre w, e paske li fè nou konnen ke yon branch cheve nan tèt nou pap rache. si l pa bay pèmisyon. Donk si l bay pèmisyon se pou volonte li e se pou byen nou. Men li pa p vann nou e se garanti sa a mwen menm avèk ou nou genyen antanke kretyen. Donk se yon vrè garanti ke nou genyen lefèke Nou an Jezi Kris, nou genyen yon pwoteksyon lòske nou lakay Lesenyè. E petèt se yon verite anpil moun ka ap pase akote de li, ap chèche lòt fason pou yo kapab eksplike sa, men se yon verite absoli ke l ye, lòske ou pa lakay Lesenyè, Enben, sekirite w pa garanti. Nèg ap livre w. Lòske w pa anndan Bondye, enben, gendwa gen kèk ti lajan ki pa fè moun pantan, men gon sòm ki bay kapab fè nèg reflechi. Men loske ou lakay le senyè enben yo pa kapab bay kob anba neg pa ka bay kob anba pou livre ou pou pran ou e se si menm dan le mond mistik neg yo konn sa byen paske dan le mond mistik neg yo di si fè pat koupe fè machòkèt pa tap mache e yo di ou dèyè mòn gen mòn. E yo di w ankò pi gwo, pi lou e nan kesyon nèg ki konnen li menm se kesyon maji li ke l ap fè. Donk li se yon kesyon de pi gwo, pi lou. E si nèg la pase la l pa pran w, enben l ka pase yon lòt kote. Si li fè sa. li pa pranw ladann donk li konn ki lòt kotel ka pranw e dèfwa yo diw gen bagay gwo oungan pa ka fè men yon senp malfektè yon malfektè kapab fèl donk gen diferans antre nèg ki gen diferans antre nèg yo e nèg yo konn sa byen gen diferans antre yo men an Jezi Kris lòskew an Jezi Kris E ou byen gade, ou byen kache. E se byen malere jodi a, e petèt pozisyon, e ran sosyal, fè gen moun ki petèt pa ka di ke yo, yo, yo se kretyen, yo pa ka afiche yo, yo pa ka afime sa. Yon nèg ki, ki lougawou prè pou l di w ke l se lougawou. E l ta sòti pou l fè w pè, Men ou menm ki kretyen ou pè pou di ou kretyen. Donk m pa konnen kote santiman de peur sa sòti. E souvan fwa nou di nou timid, m timid, men timidite sa pa sòti nan Bondye. Bon, si yon nèg k ap fè sa k pa sa, jodi a nou asiste nèg ap fè live paske l gen zam e tout moun pè. Li pre, li konnen, li di w, li ka retire lavi w. E sitou, mwen jen ap viv lan, sitou peryòd ke nap viv la, lakay nou. Donk, peryòd la son, son peryòd ki vreman e difisil. E nou wè, avèk kesyon zam, jodi a, nèg desann moun, gwo jounen, moun ap mouri pa bann e pa pakèt. Sitiyasyon li konplike, nou tout nou pè, se anpil enkyetid, se tristès, kote fò ta poze tèt ou kesyon, men kote sa prale? Pou pwòp nou menm, donk pandan nèg la tire ou, Lap kouri a vi pa l pandan l etèn vi pa w. Nou devni kanibal, nou devni babar. Donk sa pa deranje nèg la menm si w ap benyen nan san l, ò w se moun parèy li. Nou gen san, nou gen san menm jan. Donk kòman yon nèg fè alèz, kòman yon moun fè alèz. Ann konprann ke kòmsi pou yon gwoup moun chita y ap reflechi, Yo pa wè lòt bagay nan refleksyon an, gwo reyinyon fèt kòman pou yo elimine yon moun parèy yo. Epi dèfwa lè w ap pale de Bondye, w ap preche levanjil, nèg la di w wi se paske w gen yon chèn nan sèvo w. Nèg la di w wi se paske w inyoran. Donk men nèg ki swadizan save yo, malgre gwo etid ke nèg la fè, malgre mastè ke nèg la genyen, malgre doktora ke li genyen, malgre sa swadizan nivo li genyen men sa nanpèch ke l al reyini yon kote pou l elimine yon lòt, pou l elimine yon moun parèy li, swa pou yon pozisyon kèlkonk. E 4 moun nou genyen ki fou nan lari a. Men son moun wi ki fèl fou. Pandan nèg la ap di w wi ou menm wap pale de ou chita wap pale de Bondye e se paske ou se paske ou inyoran se paske ou son ou gon chèn nan sèvo w. Men pandan nèg la di w gen chèn nan sèvo la li menm li gon chèn nan pye l. Pandan lap di w ou gon chèn nan sèvo w men li menm li gon Li gen yon zanno nan nen l. Li gen yon zanno nan zòrèy li, li pèse l. Donk, kòm li gen pwoblèm avè w paske w mete l nan sèvo w, men li menm li ka mete l nan nen l, li ka mete l nan zòrèy li, li ka mete l nan sousi l. Li fè pèsing. Donk, se pou montre w e reyalite jodi a nou menm antanke kretyen e jan m souvan di l, nou dwe pran pozisyon nou. E se vre ke satan ap toujou feraye, e paske la pawol de Dye di nou ke mond lan jodi an la se satan kap dirije l. E nou wè pwiske se satan kap dirije l, paske nou menm batay ke nap mennen an, li pa yon batay fizik, se poutèt sa nou pa ka al batay fizikman avèk yon moun, nou pa ka al tire yon moun, nou pa ka al touye yon moun, nou pa ka al bat moun, nou pa ka al goumen avèk moun. Nou pa ka al joure avèk moun. Rezon an senp, se paske batay n ap mennen an se yon batay ki pirman espirityèl. Donk, yon batay espirityèl, yon konba, se dan lapriyè. Se poutèt sa, kretyen an pa ka nan anfas. Nou pa ka anfas nou youn lòt. E se byen malere jodi an, nou wè malgre nou di ke n ap sèvi menm mèt, piske nou pa nan menm asanble lokal, nou pa nan menm lokal, donk, N a Bib nan men, n ap monte, monte desann, nou pa ka salye nou youn lòt. E, sa k bèl jodi an, ou tande nèg ap goumen pou fidèl, sa se fidèl mwen. Men kote w jwenn li? Se fidèl Jezi Kris ke nou ye. Donk, pa gen anyen de mal si m ta nan asanble la a jodi a, m ka al adore nan lòt, nan lòt asanble. Pase se, se vre ke asanble lokal yo diferan, batiman yo diferan. Men, si n ap sèvi Bondye, se menm Lespri an, pa gen de Lespri. Donk, li pa yon kestyon de denominasyon, swa li te batis, li te e pann kotis, eksetera, e nan nan fason nou adore, ou byen gon moun ki kwè ke l ka adore pi cho, mizik la la, l ka danse, epi lòt la li menm li kwè ke l ka sèlman bat men, ou di mwen se ka kanpe, dwat, eksetera. Donk. sèvi Bondye l pon li pa nan kesyon de rit jan otè lan chante l nan 125 kreyòl li di se pa nan rit ni nan fòm spesyal donk li vrèman enpòtan jodi an e jan nou n ap fè l lan pou nou n ap lapriyè sitou pou peyi nou paske n ap viv nan peyi kote sèvo nou Antanke Ayisyen, li ap fonksyone a rekilon. Donk, pandan tout peyi ap panse yo menm pou yo avanse, itilize teknoloji pou pèmèt ke yo avanse, pou pèmèt ke yo devlope, nou menm nou chita, n ap repete listwa, nou chita n ap repete menm erè ke nou te fè dan le pase. Donk, se sa ke n fè. E chak bèvi yon moun fè, an Ayiti lal chèche yon bagay lèd ki te pase poul konparel poul di wi bon pa gen anyen de mal paske 50 an desla se sak te fèt donk si sa te fèt li ka toujou fèt donk nou te abitye asasine prezidan nou ka toujou kontinye asasine prezidan nou abitye vole lougawou nou ka toujou kontinye vole lougawou nou abitye pa vle wè nou youn lòt nèg a di w se depi nan ginen ti nèg pa vle wè nèg se nòmal. Paske se te esklav, men si jodi a nou pa esklav, nou pa kapab kontinye nan menm esklavaj la toujou. Donk, nou se menm koulè a, menm po nwa, men nou panse nou siperyè nou yon lòt. E menm si po pa t nwa. Donk, ou nèk pa ka wè m, pa ka enferyè konparativman avèk ou moun paske koulè m nwa epi koulè l wouj li menm. Donk, si w pale m konprann ou. Si sa wap fè a se li map fè, m paka enferyè avèk ou. Se pou montre w ke le mond yo menm yo genyen ou ansanm de istwa ou di mwen sou ansanm yo pran ansanm de pozisyon pou yo swa petèt redwi yon gwoup moun, elimine moun sa pa di yo anyen, pandan se tan yo menm yap fè menm bagay lan. Donk. Nou menm antanke kretyen, lòske n ap gade nou, n ap gade tèt nou, nou dwe konnen ke genyen yon san ki te vèse yon fwa pou tout. E dèfwa m konn tris e mwen ri an menm tan, lòske m ap konprann tande yon kretyen, petèt swa ki gen yon pozisyon, epi w tande swa li al chèche, E bon alò se se moun kap spekile, petèt li kapab vrè ou pa, nou pa kapab afime l. Men, yon moun ki ta di ke ou kretyen, ou oblije ale swa kay oungan pou al chèche mete sou ou. Chèche met kisa? Donk, al chèche met kisa? Si gen verite, se ou menm ki gen verite. Pouvwa a. Se ou menm ki gen pouvwa. Otorite, si gen pou gen otorite, se ou gen otorite. Sa se fè ke nou tèlman, yo tèlman jwe nan tèt nou, nou pa pran san nou pou nou itilize zam ke nou genyen yo. Nou pa pran tan pou nou konprann. E youn nan pi gwo pwoblèm ke nou genyen, yo pa mete n nan pozisyon pou nou konprann. la pawòl de Dye, pou nou konprann pozisyon nou antanke kretyen, pou nou konprann valè nou, pou nou eseye konprann valè ke nou genyen. Donk sa li vreman enpòtan pou nou konprann, pou nou konnen ki valè ke nou genyen antanke kretyen. E se sa yo pa montre nou. Dèfwa nou nou plis ap chèche sa e la a, n ap chèche delivrans pandan nou delivre deja. Paske delivrans li pa rezide nan genyen yon kay, li pa rezime nan genyen kòmsi yon machin, gen yon kote pou w rete, ou ka manje, ou gen de twa dola labank epi sa ou di ou di ou delivre. Men si si n al konsidere sa kòm delivrans, sa sèlman n al rezime l kòm benediksyon, kòm sèl benediksyon ke Bondye bay. Donk, e yon nèg ki milyonè, lè w kwaze yon nèg ki milyonè, ki sa w pral di l kounye a? Men li menm tou l pral di w, bon, m delivre paske mwen m milyonè, m gen tan delivre deja. M pa gen rezon pou m konvèti paske si ou menm ou konvèti se paske ou konnen w ap jwenn yon kle kay, w ap jwenn yon maryaj. Donk, se sa a ki delivrans. Ou gen yon viza pou ou vwayaje. Pandansetan, gen nèg ki gen viza l li menm se pou l al fè krim. Donk, èske m ka rele sa a yon delivrans? Donk, m panse jodi a, mwen menm avèk ou, nou dwe e kòmanse pa aksantye sou kapasite ki bon Dye. E m souvan di sa, Dye li envesti pouvwa e otorite nan mwen menm avèk ou. Nou pa pitimi san gadò. Li lè, li tan, revèy ki dwe fèt nan nou menm nan, li dwe son revèy espirityèl ke l ye. Revèy espirityèl lan, sa vle di ki sa? Nou dwe aprann konnen pozisyon nou an Jezi Kris. Nou dwe aprann konnen kiyès moun ke nou ye. Èske ou janm poze tèt ou kesyon pou di men, kiyès mwen ye nan Bondye? Kisa m genyen kòm kapasite, kòm otorite, kòm pouvwa? Kiyès moun ke m ye? Donk se de priyè ke nou dwe kòmanse pa fè. Donk pou konprann kiyès moun ke w ye. Pou konprann ke ou se yon privilejye nan Bondye. Donk sa yap ofri nou jodi an e bann diskou vin beni Bondye, Bondye a beni nou etc. Sa yo se de diskou ke yo ye. Nou vo plis ke sa, nou gen plis valè ke sa. Nou plis ke sa. Paske sa yo se pase ap pase. Se ale yo prale, men sa nou ye nan Bondye an l ap rete jiskaske Mèt la l ap retounen vin chèche nou. Donk, nou dwe konprann ki moun ke nou ye. Nou dwe konprann ke nou genyen valè nan zye Bondye. E se sa a. Lòske nou pral konprann ke nou genyen valè, enben n ap an mezi pou nou kapab defann valè sa a ke nou genyen an. N ap an mezi pou nou kapab konprann egzakteman ki moun ke nou ye. E se valè sa yo, yo pa aprann nou. Ki fè, gon ansanm de bagay n ap repete oubyen ke n ap di oubyen ke n ap fè, ki pa selon la volonte de Dye. Se paske gen valè ke nou pa konprann, gen bagay ke nou pa konprann. Lòske li pral di nan Somme 34 vèsè 8, L'ange de l'Etènèl kanp otou de se ki le krey afen ki lèz arache o danje. Se stasyone, donk pandan w ap dòmi, zanj Bondye kanpe la, ou gen wot sekirite. Donk se sa m t ap di tanto. Dan le mond yo pale de la haute securite, men nan haute securite sa gon lot haute securite. Donk pandan ou menm ou gon group moun ki gen zam nan men yo ki ame, en men genyen neg ki gen plis pi gwo zam nan men yo menm. E gen neg kap etidye plan pou ou. Donk neg la gen fason l ka vini pou l dezame ou, li pran zam ki nan men w lan, epi li tire ou. Donk ou wè kao, sèl kote nèg pa kapab dezame w se lòske ou nan Bondye. Donk paske zam ou genyen an l pa fizik se pa yon zam yon nèg ka yon nèg vini pou l pran nan men w. Paske tout nèg ki gen zam fizik yo, pandan zam nan nan men nèg la, epi yon nèg ki swa parèt nan do l. Oubyen ki a distans ki gentan, pase nan kesyon zam, nèg ki rale avan an se li ki gen zam, se li ki chèf. Tout nèg yo konn sa, nèg ki gentan rale avan an se li ki chèf. Se l ap metrize w. Donk oubyen nèg, ou pa gen je dèyè tèt ou, si nèg la parèt dèyè do w, donk ou pa ka fè anyen ankò, menm si w gen zam, menm si w gentan brake. Donk on nèg ka distans ou menm ki gen kontwòl ou pa gen kontwòl pase nan pozisyon sa se nèg ki gen kontwòl la. E si nap gade nan peyi nou nap gade polisye nou yo kap mouri chak jou kap tonbe enben bandi ap mete yo atè toutan. Se paske nan jan peyi nan jan konstriksyon nou yo fèt la. Nèg la al kache nan yon koridò, koridò al konn koridò a eske ou menm ou konnen l ou pa konn l. Ou fin antre. Nèg la al fouye twou pou ou, l fouye yon bann bagay, ou menm ou nan machin, li menm li pye atè, dayè nou wè kòman batay an Ayiti fèt. Donk ou ka konprann. Pandan yo mande w prensip la di w ta dwe gen gwo jile pa bal ou ta dwe konn bay epi nou wè nou menm nou gen yon bann nèg ki do touni epi nèg yo ap mete bal atè. Kouri do touni pye atè. Donk èske ou ka eksplike sa a? Nou menm antanke kretyen? Zam nou genyen an, li pa yon zam ki fizik, kon nèg ka vin rale nan men w, kon nèg kapab vin dezame w pou l pran, kon nèg a distans ou pa, enben, paske se anwo w kap kontwole l. Se sa salmis lan te reyalize. Lòske l ap dòmi, enben, gen de zanj ki desann, e lòske Jozye pral gade li, li kwaze avèk zanj lan, ki gen yon epe nan men l, epi lòske l kesyone l, li di l ke li se chèf de lame de Letènèl. Li desann pou l vin mete pèp Bondye a ò danje. Donk, sekirite w, se pa nan men yon nèg li ye, se pa yon moun sou latè, men se anwo ke l sòti. Donk, pou w pèse sa, pou w gen garanti sa, fòk ou konprann egzakteman kiyès ke w ye. Donk, yon moun kapab di men, wi, men sèvitè jan w ap di an, èske kretyen pa tonbe pa bal? Èske yon kretyen pa mouri? Wi, sa, sa ka rive. Bon, konsa w ka di m tou, wi, bon, wi, nèg, nèg ki pa nan Bondye a konsa tou, sa ka rive l pa mouri pa bal? Sa ka rive. Men, nan nivo, nivo febrilite, ou di mwens, nivo ekspozisyon. Ke yon moun pa nan Bondye li ekspoze menm sil gen zam nan menl lan, men moun Bondye a l pa ekspoze a se nivo. Nan nivo kote bon zanmi w ka livre w, enben an Jezi Kris pèsòn pap livre w, pa ka livre w. Donk sa li vrèman enpòtan pou nou konnen ke antanke kretyen, ki pozisyon nou. E sa k ap rive la yo, yo dwe mete nou an alèt. Donk, li pa yon moman kote pou nou ap plenyen, menm jan avèk tout moun, men se yon moman kote nou dwe pran pozisyon nou. Li pa yon moman pou nou nan kwen pou n ap kriye, menm jan avèk tout moun, men l se yon moman pou nou kesyone lavi nou, nou menm pèsonèlman. Son moman kote nou menm pèsonèlman pou nou gade lavi nou. E nou ap pwofite pou nou remèsye le Senyè e anonse w e ou menm ki se manb sewòm espirityèl ki t ap lapriyè pou sè Jean Bernard men sè Jean Bernard li egzeyate nou di Bondye mèsi e ki te fè anpil tan nan oksijèn men le Senyè li mete l deyò. Donk nou bay Bondye glwa, nou remèsye le Senyè, nou ap kontinye lapriyè. Donk se zam pwisant ke nou gen, lapriyè li ouvri tout pòt. E se poutèt sa n ap mande, n ap envite kretyen yo, an nou pran pozisyon nou pou lòske nou adrese de rekèt avèk le Senyè pou l tande nou, paske se sa l di nou, kote de ou twa reyini. Pandan n ap mande w va lapriyè pou sè Daphne Alcé ki gen manman l ki nan oksijèn. Donk li vrèman enpòtan lòske n ap lapriyè pou nou konnen ke gon moun k ap tande priyè nou. Fòk nou bat pou nou pa fè obstak avèk priyè nou. Donk li vrèman enpòtan pou konpòteman nou, atitid nou, mòd de vi nou pa fè obstak. avèk lapriyè nou. Alensta de Danyèl, lòske Danyèl pral adrese priyè l avèk Letènèl, e Danyèl pral gade, li wè priyè a, li poko jwenn rezilta priyè a, e li pral kote Letènèl pou l mande l, M te lapriyè w, m te mande w sa, men m pa jwenn rezilta a, sa k pase? E se lè sa yo pral wè gen yon move zanj ki oze l, ki kenbe priyè la. Donk. Poukisa sa k fè Danyèl kapab ale kote Letènèl? Se paske l gen relasyon avèk li, se paske lavi l kòrèk, se paske l genyen li gen li gon pozisyon ke l pran. E lòske n ap gade lavi Danyèl antanke jèn, men n ap wè lò depi l te rive a Babilòn, li te pran pozisyon l. Li pat dakò pou l pou l pou l pou l melanje. Jodi an nou nou nou twò melanje jodi an. Hein nou melanje twòp. Jodi a marengwen ap vole ou pa konn sak mal sak femèl. Nou twò melanje. Nou pa gen yon pozisyon. Antanke kretyen nou pa dwe ap vasiye. Jodi a n la demen n la, jodi a n te kwè sa, demen n kwè yon lòt bagay. Nap doute, eske, eske jan sa prale a, eske, eske sitiyasyon ap chanje vre, eske bagay yap, yap bon pou mwen. Non, nou dwe gen yon pozisyon devan Bondye. E, apati de pozisyon sa a, sa ap pèmèt ke loske nou lapriyè, paske se sa a nou gen kòm manda, e se la pawòl de Dye ki pral di nou, kote de ou twa reyini dan linite, men mèt la li gentan la. Si l gentan la mezanmi, anben l tande priyè nou e l ap pase a laksyon. Lòske Pyè nan prizon, men legliz reyini an priyè, legliz ap lapriyè, anben prizon ouvè e Pyè sòti. Rezon an se paske Pyè pa t yon malfetè, Pyè pa t yon bandi. Donk si Pyè se te yon bandi ke l te ye, Letènèl pa ta ka al mete l deyò. Donk fòk bandi an prije pèn ni. Si Pyè se te yon asasen ke l te ye, ou panse Letènèl ta pral pran l deyò a mete l deyò? Pou l pran l nan prizon? Men non, Letènèl ta vyole yon prensip. Dayè Letènèl li respekte prensip. Donk se poutèt sa nou di ke si ou pa dwat, aranje koze w. Donk si w pa dwat, Si sa yo akize w la ou fè l ou pa ka ap mande Bondye mete w deyò ladann. Bon ou fè l donk fòk ou peye peye le pri. Sa ne ve pa di pou otan m pa di moun e di m di w depi w fè yon bagay pou w pa mande padon lwen de la. Men kan w fè yon bagay donk w ap peye konsekans lan. Si ou al nan prizon se paske ou pran afè moun. Si w al nan prizon se paske ou pa dwat gen de bagay ou ladan yo. Gen bagay wrong w ap patisipe ladan yo se nòmal. Si lavi w pa kòrèk gen bagay w ap fè. Men pou w jwi la gras de Dye fodrètil ke ou kite l. Donk li vrèman enpòtan pou n konprann lòske nou di nou genyen relasyon avèk Bondye, nou di nou se kretyen, nou di n ap viv pou Bondye, men gon konpòteman, gon pri a peye. Donk pri a peye a fòk nou rasire nou sètènman ke n ap viv pou Lesenyè. Fòk nou rasire nou sètènman ke n gen relasyon avèk Bondye. Fòk nou rasire nou sètènman eh nou se moun ki dakò pou Bondye fè otorite, pou lapawòl de Dye li fè otorite nan lavi nou. Donk nou pa ka nan nou pa ka kretyen pou nou nan woule m de bò, nou pa ka kretyen pou nap viv jan nou vle, pou nap fè sa nou vle, pou nap viv selon nou menm, selon sa nou panse, selon rezònman nou, selon konpòteman nou. Donk li vrèman enpòtan. antanke kretyen, lè nou di nou se kretyen, donk gon pri a peye, donk gon pozisyon ke nou dwe pran. E apati de pozisyon sa a, lè sa a, n ap atire la prezans de Dye e n ap viv pou li menm jan li menm li vle l la. Donk, li vrèman enpòtan antanke kretyen pou n genyen yon pozisyon devan Bondye.